Mesye, imajine nou. Ayiti tankou son ti pla menye devan le Brezil ki genyen 28 eta ladanl. Yon sèl eta nan Brezil ki rele Palana, mesye, li gen yon sipèfisi 299335 kilomèt kare.
Wè, se sa wi nou di la. Sèl yon eta.

ki se kantite sipèfisi Ayiti a, w ap wè on sèl eta nan Brezil ka fè 7 fwa edmi Ayiti. Egzakteman. Eske dirijan nou yo pa vwayaje? Eske yo pa wè kote peyi ap fonksyone? Eske mesye yo pa wè kote k gen kouran, kote k gen dlo, kote k genyen, m te kapab di, bon jan wout pou pèp la fonksyone? Osinon eske se karaktè nou pa genyen? Oh! M poko janm wè yon pèp devni lach konsa se pèp Ayisyen. Bagay la pral grav wi. Yon pèp ki gen yon istwa si bèl. Yon pèp ki genyen yon pase estraòdinè. men nou pran pase nou nou jetel nan fatra nou pa janm wè si se lèzetazini damerik lafrans le kanada kap detwi nou ou konn poukisa lè nwa lè nwa dan lantikite yo te konsidere nou kòm de machin agrikòl dan lantikite yo te konsidere nou kòm de valpar dan lantikite yo te konsidere nou Ok kòm dè bèt. Wè se sa wi nou di la. E kòman fè yon gwoup yo konsidere kòm bèt mete tèt yo ansanm yo panse yo batay kont yon sistèm ki se esklavaj. Yo pran endepandans yo e yo eritye yon tè ki pou yo. Wè jodi an,
m pa vin fè moun yo kouri la non.
Depi lè sa a kòmanse sa k rele yon pèsekisyon. Yon pèsekisyon politik, sosyal. Wi, se sa wi nou di la. Men malerezman nous avons des Haïtiens qui ont des capacités énormes. Nous avons des intellectuels. Men m wè nèg sa yo, intellectuel sa pa itil nou anyen. Se vre nou ka gen kòb men n pa itil nou anyen. Paske si nou vwayaje, Tout lajounen nou Florida, tout lajounen nou Canada, tout lajounen nou lòt kote, pou nou pa ka mete tèt nou ansanm yon gwoup pou n ta di ki sa k ap pase peyi nou, poukisa Ayiti pa ka ale vè lavan. Bagay la pral grav wi.
Lafrans fè n peye konbyen milya de fran Sèlman pou rekonèt lendepandans Dayiti. Sèl bagay, humm.
Kisa n ap kite pou timoun nou yo kòm konsyans? Pèp Ayisyen nou pral kriye. Nou pral manje tè wi! Plizyè prezidan asasine anndan kay yo. Oh! Jouskadat okenn jistis. Wè rans ki gen isi mezi! Epi se fyète nou lè nou chita lakay Tonton Sam, n ap bwè dlo glase epi n ap di, n ap frape lestomak nou, n ap di. Nou son pèp ki gen dinite. Depi nou grangou nou travèse fil fè a nal an Repiblik Dominikèn. E tandiske nou te ka plante lakay nou. Exactement. Men map gade bò kanal la la ki fèt wanament. Epa de diri k kòmanse ap soti. Wè se sa wi nou di la.
Nou son pèp depi nou grangou nou fou. Nou ka fè nenpòt betiz. Ede chantè pale. Nou son pèp depi nou grangou nou vann dinite nou. Oh! Gen plizyè ayisyen etazini konprann. Nèg ki gen kolèj, nèg ki gen kòman gran renome. Nèg ki gen gwo legliz etazini. Pou nou pa ka kanpe pou n di ameriken ki sa k ap pase. Sa k ap pase konsa nan peyi m? Kot zam sa yo soti? Se sa wi nou di la.
Kiyès ki dèyè
gè sivil sa a? Pou ki sa gè sivil sa a? Eske ti gwoup k ap domine a li pi fò pase kantite ayisyen k ap viv ann Ayiti? Sèl bagay, humm!